Pou ki rezon w la? Bon, rezon k fè m la, e akoz misye frè m. Akoz de kiyès?
Akoz misye. Kòman l rele?
Ayo.
Ayo?
Wi. Kòman?
Kote w, moun ki kote w ye? M se moun Aken.
Kòman w fè Tigwav? Akoz misye k fè m Tigwav. Kòman? Paske li te rankontre m an 2017 ka yon dam k ap fè manje k rele Eva. Kounye a m t aprann madam nan sèvis. Kounye a misye wè m. Kounya la menm yo menm kote val relem li dim konsa bèl ti gason tankou w li an fè e kote val rete bagay sa yo kounya m di e li k banm bay manje pou li bagay sa yo kounya la li dim enben ok kounya li dim konsa èske m dakò lap banm 500 dola pou m al nan relasyon seksyèl ansanm avèl gason sa wi kounya mwen dil konsa pa gen pwoblèm a sa kounya la menm. 2 mwa pase 3 mwa pase pa banm kob la.
Nou tal nan relasyon? Wi. Konbyen fwa nan wa nan relasyon a misye? Nan relasyon plizyè fwa. Kiyès ki gason kiyès ki fanm nan? Misye fèm gason e fèm fanm misye gason. Kounya la menm misye pa banm kob la. Lèl pa banm kob la konsa mekredi a moute lakay li a mwen anfonse pot kay li a mwen antre andan mwen sezi yon telefòn sa vle di poul ka peyem. Kounya la, lè l wè sa vin baray, li vin dèyè telefòn nan nan men m. Mwen di konsa, Men kòb telefòn nan wi, al tire telefòn nan pou sa fini, pou w ka ban m 500 dola pa m nan. W konprann sa m di w la wi? Kounya la menm misye depèswade, l al nan komisarya avè m. Lè l rive nan komisarya ansanm avè m, mwen tou di men men sa k men ki vi n te konn ap mennen, men sa n te konn fè. Sa n te konn fè?
Nou te konn ap fè bagay.
Masisi? Wi, kounya la menm, kòman e chèf de pòs sa tou kenbe nou. Men kounya la menm. Men yo di m konsa, èske misye pèdi? Mwen di wi, lè y al lopital avè m, misye ap plede. Kounye a chèf de pòs la di konsa, depi l rive nan komisarya la, l ap plede. Y ap bat li, y ap fèmen l. Kounye a, jiska mètnan l pa janm vle bay laverite. Ou t al lopital? Wi, m al lopital. Ki rezilta tès la?
Li jwenn mwen pèdi.
Ou te pèdi vre? Se pa mwen k fè sa, e pa mwen menm. Misye s on timoun lari l ye.

Sa vle di lè jij la tap voyem lopital la yo te dim yon lèt pou m al lopital men lèt la sa e lèt la al ban mwen kounya la menm preskripsyon nan men chèf de pòs la li ye ansanm avèk avoka.
Ou gen kontra nan ou la fè avèk li? Wi.
Ou menm? Mwen menm mwen gen konsyans m pa al nan relasyon avèk li mwen menm. Ou gen madanm? M pa ba w manti. Ou gen madanm? M marye, m son w mesye marye m ye. Kot madanm ou? Men madanm mwen pap viv nan menm kay avè m, madanm nan te gen pwoblèm avè l. E pa premye fwa l ap fè sa, li toujou gen timoun lakay li ap fè sa. Si m ta si m ta pran w la kòm yon kòm yon jij, kòm yon jounalis, m ta pral lakay misye ansanm avè w, ta pran l gen madanm li menm, yon masisi li lakay li menm.

Wap gache vi ti moun wi menn. Se pa premye fwa wap fè sa non menn. Li pa janm pran moun lòt moun met lakay li. Ti gason sèlman. Sa w di an w gen tout rezon pase lè m te jwenn ou nan kafou Andre 17 ou te vin kote m ou di m konsa w pa gen kote e nan bwat fatra wap manje e sou plas dam ti gwav la wap dòmi.

Ou ta vle komsi se mwen k mete w pou m ta dedomaje w komsi mwen mwen gen fanmi m pa gen pwoblèm pou m dedomaje w pou m ba w sa m genyen pou m ba w sa m genyen epi Bondye nan syèl la li menm w ap grandi a lavni Bondye ap touche tout sa w pran yo de mwen ou konprann sa m di w la pase se yon byen m t ap fè lè m te wè nou nan lari a m te gen pale a manman w manman w vin mete w lakay mwen w chwazi Esabudi m pa gen pwoblèm.
Bon e sa m t ap di. Kòm m pa konnen, e pa pou poutèt misye maske arete l, bon e poutèt li abitye fè sa avèk plizyè timoun deja. Ou te dakò? Ou te dakò?
Wi mwen di w m te dakò e men li k pa peye m wi m di w. Mwen di w m te dakò men li pa ban m kòb la. Li pa ban m kòb la men m te dakò avèk misye men li pa ban m kòb mwen. E sa k mennen misye la.
Ok.